Bon sujet a telman pasyonan m te vle kanpe men m pa kapab la kounya la nou te ka pale w nou te pase nan antikite ansanm avè w se dènye fwa nou te pale w de antikite nou te ka pale w de marijuana o Moyen Âge, nou k pral pale w de marijuana e pandan la Renesans, marijuana nan tan modèn e marijuana nan epòk kontanporèn. E n ap kite sa yo pou pita, n ap fon e on ti kout gidon la a rapid nan marijuana e relijyon e. Pou nou raple w pa egzanp ke itilizasyon chanv kòm twal, kòm tekstil nan epòk biblik kay pèp ebre yo, moun nou rele Izrayelyen ou Jwif jodi a, se yon bagay ki dokimante. Swadizan gen yon deba ki rete ouvè kanta sitasyon eksplisit ou non de chanv nan Labib ebrayik. Nou menm, pèsonèlman, nou ka ba w referans kote Bib la mansyone mariwana 129 fwa. Se sèl plant ke Bib la mansyone 129 fwa. Nou menm antank Ayisyen, nou te ka bon temwayaj eksperyans pa nou avèk mariwana e vodou. Sa a pou yon lòt lè. Donk, nou di la a, vwala, le livre de l'exode nan chapit 30 vèsè 22 pou rive 31, li dekri

Kanèl aromatik e 250 cycle de kann aromatik. Kann se pa kann nou konnen an, se yon bato, bato aromatik. Dènye engredyan sa a, yo met yon non ebre, m ba li ebre, yo met yo rele li kannabòs. Vwala, kannabis an ebre. Dapre sèten lengwis, li di ke enklizyon sa yo, sitasyon sa yo de labib la, se bagay ke yon sèten Sula Benè de Lenstiti dè Syans Antwopolojik de Varsovi te rapòte nan rechèch li an 1936. Rechèch akademik ki te kontinye jis nan ane 1980 yo pa Raphaël Mechaloum ansanm ak kolaboratè li nan Université Hébraïque de Jérusalem tire vè menm konklizyon yo. Nan Bib la, nan Egzòd 30, chapit 30, vèsè 26, Bondye mande Moyiz pou li pase luil sou tout tant konvokasyon yo, apa se te, nou jodi a nou rele l legliz, alepòk pèp la t ap viv nan ledezè, yo te drese dè tant e gen de kote ke moun yo te konn reyini pou yo priye, pou yo diskite, pou yo reflechi e Bondye te di Moyiz avan l antre, moun antre fò li pase luil mariwana sou tout

pano konstriksyon, vaz eksetera ki pèmèt yo date tonm sa a o katriyèm syèk de tan ke n ap viv la la a. Li di ke rejyon Pèlvyèn. Rejyon pèlvis kadav sa a, li te genyen skelèt yon fetis atèm de tay ase enpòtan pou te pèmèt nesans lan, pasaj la, delivrans la pa vwa natirèl. Yo te jwenn yon rezidi kabonize sou abdomèn, sou lestomak jèn fi sa a.

Ekriven, otè, de moun ki te fè dekouvèt sa a yo sipoze ke sann sa yo, e karbòn, nou pale de karbòn, donk se sann sa yo ke yo te jwenn nan e sou kò, sou skèlèt sa a, li asireman te sòti nan konbistyon de kanabis, sètadi yo te boule kanabis. nan yon resipyan kèlkonk, nan yon bokit, nan yon vaz, answit yo te administre l bay jèn fi sa pou l kòm inalan, pou l te ka aspire l monte pou ede li akouche, pou fasilite lakouchman. Alò, vwala pou la Bib nou di w ke n ape tounen avèk. Nou te ka pale de Mwayenaj, de Renesans, de mariwana o tan modèn, sa pral enterese nou anpil. Nou pral pale de ki jan mariwana mete Langletè e pèmèt Langletè domine planèt la, eksetera. Nan tan modèn, answit nou pral pale de epòk kontanporèn pou nou tonbe sou lajan. k ap fèt nan marijuana jodi a e se sa k enterese nou pou nou rive mete moun yo alèz avèk marijuana a epi fè yo reyalize ke se la chans ki pas pou notre chère Haïti. A la pwochèn.